Li desann. Nou pral nan Wendy a. E, si mal sou paj Wendy a, Wendy di kilè lap lage? Le 23? Let me go right now. Yo, chinwa yo ap manje mwen. Sou tri, sou ek sa la. Paske m di, si Wendy la fè antre floup, soti floup, m pap pwèl nan menl. sè lè bay talè nap lage 21 a 3 zè jan konn fèl la so 21 kilè kap 21 la oh demen nap lage a 3 zè demen so m fon tweet m di konsa si Si misye lage men, li ban nou l 3 semen, apre sa pa lan pil fini epi mizik la bay men. So, zèpete, ah, we need hit. Men, m pase jan rap kreyòl la ye la men, m bezwen albòm rap kreyòl la men ki gen yon 3 4 hit sou li, e pa sèl ti mesye tiktok yo la k ap kenbe, ti nouvo jèn yo la k ap kenbe. Men, m se yon pro hip hopper men, la men nèg ki gen ora yo men pwofon kenbe la pandan, pandan gen anpil mizik konpa k ap byen mache la. Men malgre sa pandan Wendy mete 3 zetwa e kòman misye non kwa Chale Bato ta pral soti, Chale Bato oblije oblije pase 3 is wi men e pa menm albòm nèg la pral soti non menn so nèg la pral soti yon videyo wi misye gentan konnen li pral bloke rezo a menn yo dou wi li powerful menn lè m ap di powerful la menn enfliyans misye avèk avèk fanatik li yo menn se a respekte menn so shout out to Wendy So men menm janm di w lan men map keep it real ansanm avè w brother men like si wap sòti yon projè la vit se at least m bezwen yon 2 3 hit sou li baz fòl mache so you gotta give us like a hit man paske yo di konsa yo gen kle rap kreyòl la nan men w ebyen ok bro asime oh a idea a la rap kreyòl la pap mache menm jan an se 2 3 mizik kap mache sou tiktok sak fè ap mache sou tiktok se dèske gen konkou drip se dèske gen konkou bagay sa yo ki fè ap mache so basically la vini ou gentan bloke rezo a la deja men yeah wal lage yon video epi tou di men sa kap fèt dèyè l ok bloke rès ane a tou ann tou dil lap on rès ane rap bon e konsam wèl si jan nèg yo e gon gon pèsepsyon k deyò a la menn nèg yo di konsa chak fwa ou bezwen fon kach menn ou lage on bagay so I'll just keep it real man so sa e opinyon m sou dosye Wendyy a tou but men hey tout moun konnen menn yow misye son moun ki enfliyan misye son moun ki pawèful m tap gad on tweet Makenley Misye gen over 525 moun ki subscribe avèl sou sou sou preske sou Instagram. Mwen kwè a ka a 7 ou 8 dola m pa sonje I don't remember. But that's good. That's good for the artist. So basically la si w gen tout like enfliyans sa yo men so basically like ou wè kijan mouvman an ye. Ou di l konsa chak fwa w pran yon poz mouvman de desann. So an asime. Ou konprann? Ann jere. Yeah, so m a think tou e demen si Dye vle la nou pral return. M ta swete misye manyen manyen kèk moun tou. Sak bèl la, the funny thing about it, pandan misye lage sa, ansyen producer misye kap travay ansanm avèk Baky, misye lage nan story l album Baky. Mesye ann fèl mesye! Ann fèl si nap fèl, ann fèl! Nap jere men, kisa ki hip hop la aktyèlman la radyo hip hop la ap moute la m prèske fini tout bagay yo prèske fin set up la kisa k rete ankò la nou sosyal fèm konnen nou e jan map dil lan jan nou fèl lan se link atis yo ankò link spotify atis yo k moute nou itilize kòm playlist ou konprann poun bay atis yo view men pou atis yo ka fè ti kòb stream yo plis ou konprann

Wap moute sou app lan epi wap wè kisa ki hip hop radio. Brought to you by Vivelo Media. So, tipikman hip hop sèlman nap pase. Menm jan tout lòt gen, tout lòt moun yo gen gwo platfòm yo, gen gwo moun ki gen gwo platfòm yo, ey, nou pral fè platfòm rap la. Nou ka fèl, nou abitye fèl, nou te pran poz, so nan an kounya nou gen plis tan nan men nou, nou ka jere sa. E business wise, e deyò deyò lan la so basically like li pral podcast premye pop la nap gen guest nap gen plizyè moun kap envite kap vini epi nan chanm sa se kote ki pral gen velo media film yo so kote nou choute video nou choute yon ekip bagay so basically like nou antre nan entertainment lan heavy so shout out to squaddesign that's my guy right here. Alright so pou chinwa yo men nou pa bezwen fache sa m te di a men so misye se menm lide a so basically like nou bezwen hit man so rap kreyòl la gon jan la li an mode up la nou bezwen yon bagay man ki pou frape yon moun ki gen ora k pou frape ki gen 3 4 hit nan men l la ki deyò la k ap byen mache nan lari a la ki pou di hey hip hop is back epi pandansetan la Toby pral lage kiyès ankò la Baky lage nou remache ankò man Ay ti jèn ti jèn tankou sa man Dave Kidney li Will G Detta e nèg sa yo kap kenbe game nan la sou tiktok la men ki gen ti mizik kap mache fè chalè epi nèg drill yo nèg tankou Kency Loco nèg Fresh A Gang yo menn you know so nou bezwen ti bagay sa pou mache oh m bliye tou King Street malgre sa m wè King Street ap vire nan menm la tou wi nèg MJ yo vire King Street la an konpa manyèt wi but men m gentan konprann m gentan konprann King Street men la Se pa tout nèg ki ka fè rap kreyòl event menn. E rap kreyòl event nan pa ka fèt chak weekend. E si nèg la menn li bezwen fon ti frape pou lap jwe, pou lap fè ti kòb met nan pòch li, l oblije switch vre. M konprann li. Apa de Big Fat met moun deyò nan Miami piti menn pou rap, kap fè pirman rap. Men e lakay li ankò nan Letèl la menn. It's hard! Ou konprann? Men Yaya remoute ankò la. So. Pandan dèyè do Yaya la, n gentan pran 2 sijè la a wi. So, nou gentan pral konkli avèk Izolan ki gen plis fit avèk oubyen Fantom nan.